Bonswa, bonjou, bonjou, bonswa, sa depan a kilè ou pral gade emisyon sa, ou pral tande emisyon sa. Emisyon sa ki antre lakay ou se Ayisyen Viv pou Ayiti, moun ki akonpanye w la se Frantz Dofey. Mèsi avèk tout moun ki abòne avè m yo, mèsi avèk moun ki ban m love la. Pa di m ou gade videyo m nan ou pa abòne, 53 pousan moun gade videyo m nan yo pa abòne. Ban m ti klòch lan, mèsi pou sipò ou, mèsi pou tout moun. ki abòne avèm mèsi pou konsèy yo pa bliye abòne like kite yon kòmantè banm ti klòch la sonnen sonnen mèsi avèk tout moun ki sipòte m yo kòmanc kontinye sipòtem map fè maksimòm efò poum fèn plezi janm toujou di an m pa vin la poum deranje pyès moun tèren an gen plas pou tout moun wap pale de peyiw map pale de peyim. Ou renmen peyi w, mwen renmen peyi m. Ayiti se pou ou, Ayiti se pou mwen, Ayiti se pou li, Ayiti se pou nou tout lan. Ann met men pou n sove Ayiti. Dyaspora yo, ann fè efò. Pa bliye, m konprann ou gen dwa dekouraje, men Ayiti se pou ou. Ann met men. Pa gon lòt moun k ap vin chanje Ayiti. Se nou menm Ayisyen k pou met tèt ansanm pou n sove Ayiti. Ayiti gen yon ensekirite, Ayiti nan mizè, Ayiti nan pwoblèm, depi ou tande yon lekòl, lekòl pa ka fonksyone nan yon peyi, ki avni yon peyi? Se edikasyon, jistis, lè n ap pale de sistèm, se la pou n manyen wi, fò ka gen bon, bon jistis, fò sistèm jistis lan byen poze pou n ka avanse, men si pwoblèm jistis lan. pa manyen, edikasyon pa manyen, peyi w pap ka avanse paske pou peyi w devlope fò w gen, fò sistèm jistis la byen travay pou tout moun, tout dyaspora, tout ayisyen patou dan lemond antye ka leve di konsa jodi an m pral nan peyi m, m ap tounen nan peyi m, pou mal ouvri yon biznis men li pa konnen lèl ouvri yon biznis yon nèg ki pap travay avèl ki pat edel envesti li dil li dil fòl peyel chak mwa divèt ke kòman poul peyel chak mwa li gen yon zam nan menl men si sistèm peyi yo si sistèm jistis lan te mache byen nèg la patap konnenl fè sa li konnen otomatikman li fè sa li konn gon kote yo pral metel pou machin pa frapel e lè wap pale de demokrasi demokrasi an son pakèt je ye janm toujou di li fè pati jistis edikasyon Lè w ap pale de demokrasi, ey, timoun yo gen dwa pou y al lekòl pou yo pa peye. Yo gen dwa pou yo gen lekòl gratis pou yo, edikasyon, edikasyon sipoze gratis. Se sa k pou devlope yon peyi. Ey, lè w ap gade, nan tout peyi dimond, y ap pouse koripsyon, nou menm n ap antre koripsyon vini, n ap di koripsyon vini. E nou menm ki fè plis koripsyon nan Leta, se nou k fè plis dezòd, nou pa respekte oken. enstitisyon nan peyi nou, nou prete sèman pou n respekte lalwa, nou menm ki leta se nou menm ki fè plis dezòd, se nou plis pa respekte lalwa e nou menm ki gaspiye lajan leta, se nou k fè plis dezòd nan peyi e nou di nou son leta, lè nou son leta premye bagay la se ou ki sipoze respekte wòl ou pou respekte. Sa w gen pou fè, Lè w prete sèman, ou te sèmante pou respekte enstitisyon an, pou respekte peyi w, pou respekte tout sa ki gen pou fèt nòmal, tout sa w gen pou fè, ou pa gen pou fè oken wout kwochi. Bòt men lè w gade, ou pa respekte anyen, lè w ap gade yon premye, yon minis, si w desann. anba kot nèg yo. Men ou gon fason pou pou konpòte w, ou konpòte w an delenkan, bandi, apre sa w ap vin bay eksplikasyon pou w ap di non, sa w te pèdi lòt bò avèk tout pil nèg sa yo, èske w te gen yon devwa avè yo? Non, se sa m ap di nou, nou se yon leta ki dezòd, prezidan dezòd, premye minis dezòd, tout minis dezòd nan gouvènman sa. Yo pa respekte pyès moun, yo fè sa yo vle. Gade, zanmi m, fè respè w. Ayiti bon chans li lè li tan pou respekte ayiti dezòd sa yo lemond antye ap gade w pa vin depale ap do non w pat al lob ou pa respekte moun ou gon pakèt bandi k avè w kap fè dezòd ou paka al bay nèg sa w presyon lotbò a fò aprann respekte moun fò n aprann respekte enstitisyon esak fè nou toujou ap di lòt peyi ap mache men tout peyi kap mache respekte enstitisyon yo respekte moun yo respekte pèp la yo respekte nasyon an yo respekte lalwa epa paske w son minis pou ap fè kipòt dezòd. Sa vle di gouvènman sa l pa defann anyen pou peyi Dayiti, li vin avèk yon vye kay, pi tèt anba yon seri de nèg ou pa konn kote yo soti, mesye dam, mwen m pa konn non yo, m pa konn kote nou soti. Yo di w, yo pale avè w, yo di w fon, teke fon, fon ralanti sou jan de bagay sa yo, l pa bon. Lè w ap fon fòme yon kay epi konsa. Fon chita pale avèk tout pitit peyi an ou just leve yon bon baton fèl pou kont ou, ou voye nèg yo, yo gon diskisyon pa yo paka prete sèman lòt bò a, ou al ou prete sèman ou fè yo prete sèman nan palè non ou pa gen dwa sa li peyi an pa pou ou peyi an pa pou ti gwoup nèg sa yo ou bezwen fon ti poze w menm lè yo ta fè konnen w ke ou gen bwa dèyè ba w nan ou gen moun kap di w kap pouse w devan. Ou bezwen fon ralanti paske peyi dayiti pap dirije peyi dayiti pa pou ou selman peyi dayiti se pou tout moun e pou tout ayisyen li ye li pa pou blan li pa pou lot nasyon se pou ayisyen ayisyen se pou nou met tet nou ansanm ou bezwen ralanti sou kous ou ayiti pa gen pwoblèm enseki ayiti pa gen pwoblèm eleksyon ayiti gen pwoblèm ensekirite lavi chè kot pwodiksyon nasyonal poukisa nou pa bay pwodiksyon nasyonal la jarèt Paske lè wap pale de devlopman se tout sa yo, lè wap pale de refòm, lè wap pale de chanjman se tout sa yo. Fò pèp ayisyen gen posiblite pou yo, tout moun ka manje, tout moun ka gen posiblite pou yo al lekòl, tout timoun yo. Men, si timoun nan pa ka al lekòl, l ap, e sa k fè n ap toujou gen peyi sa a. Nou pa, m pa kwè youn nan nou menm panse de peyi a. Nou panse de pòch nou. Paske nou mèt te nan, nou mèt pat janm gen yon dola. Kou nou rive nan leta nou gentan rich se tankou nou vin nou vin nan leta pou nou vin vòlè pou nou vin piye peyi a li lè li tan an 2020 la jenès jwèt pou nou ann met men ann avanse antre nan politik pa pè paske avni peyi dayiti se nan men nou li ye se nou menm paske jan m toujou di yon seri de abolotcho k pa konn wòl yo k pa konn plas yo yon seri de nèg k ap manyen lajan leta mal nèg sa yo apre mandòlò ou sipoze jije pou yal mete yon kote pou machin pa pran pou pou pa janm fè sa ankò paske lajan leta se pou l retounen vin jwenn pèp la pou gen devlopman pou gen wout pou gen lopital pou gen sante pou gen edikasyon pou n devlope ayiti pou n gen yon chanjman ayiti fò n gen edikasyon Edikasyon, fò gen lekòl gratis, kot dola 50 lan? Fò tout timoun ka gen chans pou yo al lekòl. An 2020, tout bagay yo, peyi an se menm jan li ye avèk tout lòt peyi wi, dlo yo la wi, tè yo la, kòman fè chak kay moun pa ka gen dlo? Koman tiyo a fè paka rive kay moun? Robinè la paka rive? Koman, koman sa? Koman fè paka gen kouran? Koman fè paka gen travay? Non, li lè li tan, pèp la nou bouke, nou fatige, nou bezwen chanjman, nou bezwen chanjman. Koman timoun fè paka al lekòl? Koman moun fè paka travay? Ayiti se menm jan avèk tout lòt peyi. Ayiti pa yon gwo peyi. Men se nou pou met tèt nou ansanm pou nou sove pa okipe blan wap gade leta sa menm fatra li paka ramase kòm ou menm fatra ou paka ramase a ey pèp la pa lage fatra nan lari konnen lari an se salon lakay ou li ye ou pa gen dwa ap jete fatra menm si ou wè leta pa fè wòl li pa fè travay li ou menm ou paka ap jete fatra nan lari ey ayiti son bon peyi yon bèl peyi lapèl dèzantiy kòman e nou pou met tèt nou ansanm pou nou sove ayiti. Ayiti nan mizè se nou menm pa gen lòt nasyon kap vin sove nou non se presyon yap ba nou yap fè nou bann presyon pou nou vote pou moun nou pa ta dwe vote non lè w gen kat elektoral ou vote pou moun ou vle pa al nan eleksyon avèk gouvènman sa paske yo pa konn plas yo pa konn wòl yo wa al nan eleksyon avè yo ou mèt ret kwè m wap pèdi eleksyon an bonè bonè wap pèdi l paske se toujou menm yo menm nan menm yo menm nan tout pati politik yo se pou yo l ye. Kay pesa pa bon e pou l elimine pou nou chita pou n panse pou peyi pou n panse pou peyi paske peyi pa fèt konsa peyi pa fèt nan dezòd pa gen kesyon wap frape lestomak ou pou ap di w pran pouvwa ou pran pouvwa nèt non ou pa ka pran pouvwa a paske ayiti pa pou ou ayiti se pou nou tout pitit peyi an pou tout ayisyen kot moun andeyò m yo. Poukisa pa ka gen sekirite? Poukisa chak katye se yon kesyon de bandi? Poukisa ou pa fokis avèk sekirite? Poukisa ou pa fokis avèk avèk jistis la? Ou bay tout jij bon mwayen pou yo travay. Poukisa pa ka gen yon dezameman? Poukisa pa ka gen yon zewo tolerans? Nèg la pa konnen li pa gen dwa tire yon moun. Poukisa pa ka genyn li fasil men w tande ou wè tout san kap koule timoun pran bal timoun 5 an mouri timoun 5 mwa mouri fanm ansent pran bal men se pa kowona gwo moun nan gouvènman mouri ti malere pa epanye timoun pa epanye tout moun strese tout moun fatige avèk yon leta son leta dezòd yon leta desepsyon yon leta k pa vle travay Tax pitit peyi an, li sipoze fè devlopman nan peyi an. Chanjman konstitisyon, refòm konstitisyon, li lè li tan pou pèp la jwenn yon lavi miyò. Polis nasyonal la, bay direktè a mwayen pou l travay. Polis nasyonal la, m konnen pafwa nou ta vle dekouraje, men pa dekouraje. Nou pa sipoze asepte pou moun ap di nou sa n pa vle tande paske nou prete sèman tou. Nou sèmante Pou n pwoteje e sèvi, nou pa sipoze gen fòs kote. Pafwa, nèg la minis, li gen 50 polis avè l. Non, ou pa sipoze gen tout polis sa yo avè w. Polis lan, se taks pitit peyi an, e pa lajan pa w k ap peye polis lan. Se pou w kite polis lan pou l al pou l travay pou pèp lan. Paske. Pèp lan peye polis lan se taks pèp lan, taks malere, taks manman m, taks madan sara, moun ki nan faktori yo, se yo menm ki peye polis lan. Ou pa gen dwa pran polis la wap politize l, 50 lakay ou, 50 a madanm ou, 50 a pitit, epi pandan se tan moun nan ba bèlè yo, moun bèlè yo, moun site solèy yo, moun dèlma 4, dèlma 6, moun nan tout peyi a, moun gonayiv, moun okap. moun Tigwav, moun Leyogàn, moun Jakmèl, eksetera, moun Senmak, moun Ponson 2, moun Lestè, moun Lyankou, moun Akayè, moun nan tout peyi an, Ayiti an jeneral, yo pa ka jwenn. Yo pa ka jwenn sekirite, yo pa ka jwenn lapolis. Aktyèlman la, gen kote la k pa gen polisye wi. Mesye, ann repanse peyi pou n fè peyi Ayiti pa pou ou. Ou pa ka prije pèp ayisyen ankò. Ayiti se yon bon peyi. Ou soti nil pa, pa t gen moun ki te konnen w. Ayiti ba w chans ou. Ou pa ka fè Ayiti mal ankò. Li lè li tan pou Ayiti gen yon chanjman an 2020. Kòman w santi w pase nan yon komisarya? se nèg yo se avèk balèn oubyen flash telefòn, yo pa menm gen kouran pou yo pou yo chaje telefòn nan, pou yo limen. Pafwa si pèp la gon pwoblèm nan nwit li rele, pa gen machin pou yo vin sove l. Kòman n santi n mesye? An n repanse peyi, an n repanse peyi. Ann sispann vòlè nan leta, ann sispann manyen lajan leta, ann sispann lè kòb leta, lè taks peyan poul devlope pou gen lopital, pou gen anbilans, pou gen mwayen pou lapolis travay. Poukisa chak polisye pa ka gon machin? Nan tout peyi di mond 3 ka polisye yo gon machin. Poukisa l pa ka konsa? Poukisa lakay nou tout bagay nou fè l akayik? Tout bagay nou fè l agoch, nou tèt anba, se eksprè nou fè, se wè nou pa wè kòman peyi fonksyone, se t pale pou yo pale avè nou oubyen nou oblije pale avè nou pi fò pou nou tande? Kòman sa? Kòman nou pa ka devlope peyi dayiti? Se yon bagay ki senp li, nou konn tout sa pou n fè nan leta, se mechan n mechan, nou bare je nou, nou bare je nou, lè n antre nan peyi, nou wè kòman peyi fonksyone men depi n rive ayiti, Nou met yon gwo linèt nwa oubyen n bare vizaj nou an bagay nwa pou n pa wè. Bann mechan, bann kriminèl notwa. Depi se peyi w, ou sèmante depi w eli nan yon pòs pou bay sèvis. Ou pa bay sèvis, Ayiti gen pou l jije w. Li gen pou l jije w. Pèp la ap pran nòt. L ap pran nòt. Poukisa chak polisye pa ka gen yon machin? Sa k fè sa? Poukisa an 2020 blakawout konsa, poukisa fatra, di m sa k ap mache ann Ayiti, di m sa k ap mache Ayiti. Mwen menm m toujou ap panse si pèp la gen yon pwoblèm li rele 114 pa gen machin ki pou vin delivre l, ki pou vin pote l, pafwa yo di w pa gen komisè oubyen. Enspektè a pati avèk machin nan. Pou sa pa ka gen machin, pou gen devlopman. Se konsa w fè yon peyi. An n repanse Ayiti. Ayiti se yon gwo peyi, nou se yon gwo nasyon. An n met men ansanm, an n met men, an n panse, an n met tèt, an n panse. Pwofesè, legliz, tout moun nan peyi an, ann repanse Ayiti, fò gon chanjman konstitisyon. Ke Bondye beni Ayiti, ke Bondye touche tout pèp ayisyen patou dan le mond antye. Sipòte Supreme Picture Studio, son ekip mesye dam kap fè anpil efò. Abòne avè yo, ba yo like la, sipòte yo, yap fè anpil efò, wap jwenn bèl video, sipòte yo, ba yo love lan. abòne avè yo ba yo like la ankouraje jenès la yap travay mwen m son jèn tou yo menm yo se jèn paske janm toujou di an avni peyi dayiti se nan men la jenès la jenès yo bann pas lan ann fè gòl ann met pen ann sispann divize li lè li tan pou n pa divize ankò ayisyen nou divize twòp fòn chita panse chanjman. Ann rebat kat la, la jenès, jwèt pou make gòl, ou gen posibilite pou make gòl kounye a, avni peyi Dayiti se nan men w li ye. Ke Bondye beni Ayiti ankò, ke Bondye touche tout kè pèp ayisyen patou dan le mond antye. Mèsi Ayiti cheri, m renmen w Ayiti. Debou Haiti leve kanpe ou pa nan ou pa ka nan mizè ankò ou gen twòp bèl pitit ki renmen w ke Bondye beni Haiti ankò Haiti cheri Haiti I love you Haiti m pa gen mo pou m pou m dekri w Haiti m renmen w anpil ke Bondye beni Haiti mèsi.